Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye nan jou kite samdi 26 jen 2021 an ansyen prezidan Trump te devan dè milye patisipan kote ke l tap touche pren sa ki se imigrasyon ak eleksyon vòlè daprè ansyen prezidan an se ke li pa janm admèt ke li te pèdi eleksyon an e se toujou vòlè ke yo te vòlè eleksyon an. nan men l men pa bliye pwen ke l touche a se imigrasyon e pou pati repibliken an yo twouve ke se yon desepsyon pa rapò avèk sa k ap pase nan fontyè pwesizeman Meksik yo. Donk kote ke anpil imigran rantre nan peyi Etazini. Kòm nou konnen, pati Repibliken an, li pale anpil kont administrasyon an, kont madanm vis prezidant lan ki se Kamala Harris, kote ke yo t ap fè konnen poukisa madanm lan li pran tout tan sa avan ke l rive sou fwontyè lan. E madanm lan tou, li te pwofite okazyon tou pou l te reponn yo konsa. E madanm lan te fè konnen ke. Si yon moun vle regle yon pwoblèm, ou pa sipoze preokipe w de sentom pwoblèm nan. Sa se fason ke madanm nan li te reponn pati repibliken an k ap kritike l anpil, k ap kritike administrasyon anplas lan. Madanm nan te pwofite okazyon sa a pou l te di, Men pou ki rezon mwen te chwazi El Paso pou m te vizite. Kòm pou moun ki pa konnen El Paso se yonn nan vil kote ke peyi Etazini pataje fontyè avèk ak peyi Meksik. Pa bliye Etazini pa gen yon sèl fontyè terès ak peyi Meksik li genyen plizyè Men, e madanm nan, li fè konnen gen yon rezon prensipal ki fè li te chwazi vil sa a ki se El Paso pou l te vizite. Èske ou pa ta renmen konnen ki rezon ki vrèman enpòtan paske ou se imigran k ap swiv oubyen ou se imigran k ap prepare wout lan, ou se imigran ki ta vle konnen plis sou sa k ap domine aktyalite an. Donk, pa bliye ou sou chanèl Jean Feby an si w pa ko abòne ak chanèl lan e nou konseye w fè sa, pa neglije fè sa pou nou e kite yon like anba videyo an pou kapab ankouraje nou. Si w abòne deja, kite yon like e si w pa ko abòne, abòne e like videyo an yon fason pou videyo a kapab rive jwenn plis moun. Ki rezon ki fè madam lan, vis prezidant lan li menm li te chwazi El Paso pou yo te fè vizit lan. Donk li fè konnen ke rezon prensipal lan se paske se te la, se te nan vil sa a menm ke administrasyon Donald Trump lan li te li te devwale politik de separasyon dè zanfan. Sa vle di sou administrasyon sa a, sou administrasyon Donald Trump lan, Te gen anpil, anpil timoun ki te rive separe de paran yo. Sa vle di paran yo rantre epi yo menm yo rete nan peyi Meksik. Ki doulè pase sa, dapwè administrasyon an plas la, yo twouve ke sa vwèman di paske se papa pitit, manman pitit ke yo ye tou. Yo konprann sitiyasyon an, yo konprann, yo konprann e nan. Ki nan ki difikilte timoun sa yo ye lè yo rete pou kont yo nan peyi Meksik. E li te ale pi lwen pou l te fè konnen ke sou administrasyon sa a te gen pwè de 4 mil timoun ki te separe avèk fanmi yo. Sa vle di sou prezidan Trump te gen plis pase. 4 mil timoun, sa vle di paran yo rantre e timoun yo rete nan peyi Meksik. Donk, se yon sitiyasyon ki te parèt tris anpil. Yon politik konsa pou separe timoun yo avèk paran yo, avèk fanmi yo, se yon bagay ki tris anpil. Daprè vis prezidant lan e prezidan an tou, Yo reyalize ke yo menm se pè, se pè de famiy, mè de famiy ke yo ye. Yo konprann sitiyasyon, yo konprann ki doulè ki gen nan sa. E rezon sa a ki fè yo menm yo ap travay jis pou yo kapab pèmèt e oubyen pou yo kapab fasilite timoun sa yo e yo kapab rejwenn famiy yo byen rapid. E li te ale pli lwen pou l te di jiska prezan gen plis pase. 2000 timoun ki poko kapab retwouve fanmi yo se administrasyon Biden nan, olye de Biden nan, administrasyon Donald Trump la ki te separe timoun sa yo de fanmi yo. E li di, malgre sa rive konsa, pati. Pati Repibliken an sa pa kite oken dout nan yo, yo stil pa wè sa se yon pwoblèm. Li ale pou li te di Joe Biden e sa fis prezidant an pwovoke yon apèl dè pandan ke lap pwomèt yon politik migratwa ki plis imèn ke pa Donald Trump lan. Donk se te vrèman enpòtan diskou madam lan e jiska prezan li pale e madam nan te pale jiska prezan de timoun yo e de timoun yo ke ansyen prezidan te kapab te separe avèk paran yo. Se pa de moun kap rantre jounen jodi an. Se pa de moun ki pral rantre. Men nou konnen, jiskaprezan, tout moun k ap rantre yo, yo toujou jwi privilèj yo, tout moun k ap popile yo, yo toujou rantre, men moun ki rantre yo genyen, majorite ladan yo se moun ki genyen timoun avèk yo. Moun ki gen timoun avèk yo ki pran wout lan, depi yo rive, yo jwenn 90 pousan chans sòm pou yo kapab rantre nan dènye jou sa yo. Kòm nou konnen, pa gen kesyon depòtasyon nan jou sa yo la a, se rantre moun yo rantre. Rantre moun yo rantre lakay tonton sam men se moun ki te deja aranje tout done tout dosye yo e ki te deja kite vil kote ke yo te rantre nan peyi meksik lan ki se tapachula ki te deja fè ti kat lan gen moun tou ki pat gen chans ki pat gentan tann ti kat la ki te fofile a chans pa yo yo te gentan pote boure e yo bon konsa tou gen anpil lòt moun e kap kap tann ti kat malgre ke yo gen timoun nan men yo paske se yon gwo risk ke l ye lè w deside pran wout lan ou pran direksyon Tijuana pou san w pa genyen kat lan nan men w donk si yo jwenn w avèk pwotokòl lan donk ou kapab gen gwo pwoblèm e rezon sa a ki fè anpil moun tou ki gen timoun yo stil rete ap tann ti kat lan paske yo jije ke ti kat la li vrèman enpòtan. E Donald Trump tou li te touche, pa bliye nou te di w sa nan kòmansman videyo an, li te touche pren ki se imigrasyon avèk eleksyon ke yo te vòlè nan men l. E li te pwofite tou pou l te anonse retou li an 2024 paske misye gen ta sanble l ap tounen ankò pou l poze kandida pou l kapab vini prezidan. Bon, nou konnen, e tout moun ki gen pwojè a, tout moun k ap planifye, li ankò enpòtan pou n pran pi bonè paske nou pa janm konnen ki sa k ka vini pi devan. Se te tout sa ke nou te pote pou w nan videyo sa a, Jean Philbé. E pa bliye like, pataje, abòne. N ap tounen ankò pou yon lòt videyo. Babay tout moun, a la pwochèn.